Nou prale nan liga, nan liga ki yè yo devwale nouvèl limit salaryal pou ekip yo. Ekip premyè avèk dezyèm divizyon yo gon griy salaryal, yo gon plafon salaryal ke yo pa kapab depase. Real Madrid li menm, se li menm ki genyen pi gwo mas salaryal lan, 754,89 milyon dewo. Se yo menm, apre sa Barcelone gen 380, donk Barça ki.

de 380 milyon pou Barça, de 754 milyon pou Real, ebyen eh Séville li menm se 2.5 milyon d'euro sèlman ke salary cap li. Salary cap lan sa li ye, se lè ke yo pran salè tout jwè pwofesyonèl ki nan ekip lan yo konbine yo, donk total lan se li menm ki mas salaryal lan. Donk pa Real lan 754, pa Barça a 380, pa Atlético an 250, alò ke pa Séville lan 2.5 milyon d'euro, se sa ki eksplike tou ke Séville li pa kapab challenge club sa yo. Epi toujou an Espagne pou nou pale de Real Madrid, Real Madrid euh, ki fè 2 viktwa e 2 match nul nan debut chanpyona, sa ki fè ke e se Barça ki devan nan klasman, Real pral wè apre trèv nan la koman l kapab euh, redrese sitiyasyon sa. Real euh, ki genyen plizyè jwè ki te fòfè, y ap gen pou yo jwè deplasman lakay Real Sociedad pou senkyèm jounen an. E la bòn nouvèl selon jounal Marca, Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni, Ferland Mendy avèk Eder Militao, tou lè 4 mesye sa yo, Yo te prezan nan antrènman yè jedi an, sa vle di ke mesye sa yo yap disponib pou Real Madrid. Sèl jwè ki pat la se Alaba, se Ceballos avèk Camavinga, yo menm ki pat prezan, donk son bòn nouvèl kanmenm, Real ki ap rekipere 2 defansè yo avèk 2 lòt milye tèren pou match. Epi gen Carlo Ancelotti, Ancelotti ki te pale sou Vinicius Junior, Vinicius ke yo komanse kritike tou an Espay, e yo sitou ap kritike l o Brezil paske l pa kapab bay rezilta avèk ekip brezilyèn nan. Ebyen Ancelotti di, Vini, donk li pa a meyè nivo l, men li rete trè enpòtan pou nou. Nou menm nou pa prese avèk li paske ekip lan manke e se sa ki toujou enpòtan. Mwen vrèman pa enkyè pou li. Donk lap pale de Vinicius. Ancelotti di lap travay toujou byen e li senpleman bezwen tan poul atenn meyè nivol enpòtan se sa ke l ka bay. Donk se sa ke Ancelotti fè konnen li pa prese pou Vinicius li konnen ke Vinicius ap bay rezilta ke yo bezwen. Epi yo te poze l kesyon tou sou Rodrygo ki pa kontan paske Rodrygo pa nan lis de 30 nome pou Ballon d'or 2024 lan. Ancelotti di konsa, eleksyon pou Ballon d'or lan li. Li pat favorize, li di ke yon jwè, lè di li pat favorize l ap pale de Rodrygo. Li di ke li te merite pou l la, e m konprann ke l kapab kontrarye. Yon moun ke w bliye ki fè Lig dè Chanpyon sa a, ki make kont City pandan ke l te enpòtan, pandan ke l kapab yon jokè ki kapab jwe nan plizyè pòs e l toujou jwe byen, Donk Ancelotti di ke li konprann, li konprann ke Ancelotti alò ke Rodrygo li on ti jan desu, li kontrarye paske l panse ke Rodrygo li te merite pou li nan lis 30 nome e pou Ballon d'Or lan. Antouka Ancelotti di pou li menm son motivasyon, son motivasyon lè li ap konpare Rodrygo avèk Vinicius ou Mbappé. Paske Ancelotti di pou li menm li enpòtan pou yo, donk sa pa yon pwoblèm. Sa pa yon pwoblèm lè y ap fè konparezon Rodrygo, Vini avèk Mbappé nan Real, Ancelotti panse sa ta sipoze motive Rodrygo un peu plus nan ekip Real Madrid la. Epi pou nou pale de Lamine Yamal ki fè 2 long deklarasyon, Lamine Yamal ki pale de FC Barcelone, ki pale tou de konparezon ke y ap fè ant li menm avèk Messi e de Ballon d'Or lan. Pa egzanp, jounalis an Espay te mande Yamal eske l panse ke l kapab ranpòte Balon dò 2024 la paske depi w nan lis 30 nome a sa vle di ke gen posiblite pou w pran l tou. Ebyen Yamal di mwen pa panse ke m gon chans pou m genyen l. E lè yo te mande l eske li dakò ke y ap konpare l avèk Lionel Messi ki se idòl li, li di mwen renmen konparezon an avèk le meyè jwè de listwa ki se Messi men mwen menm mwen vle rete mwen menm e atenn Messi li tou kareman enposib. Epi yo te di li gon kloz liberatwa pa egzanp de 120 milyon dewo, eske pa egzanp si e Paris Saint Germain ki te enterese avèl ta peye kloz lan eskel prale, li di kite Barcelone jamè jamè e li di li vle rete nan Barcelone jiskaskel vin yon lejand nan ekip sa, donk li di ke li pap kite Barcelone se la ke lap rete donk Lamine Yamal ki tap pale avèk laprès. An nou wè sak pral pase an Espay pou wikèn nan, nap jwe 5 yèm joune. Nan senkyèm jounen sa, Betis Sevi ap jwe fas a Leganes aprè midi a 3 zè. Demen samdi, Mayorka ap resevwa Villareal. Match sa l ap fèt a 8 è di maten. E a 10 è 15 gen Espanyòl Barcelone de retou an premyè divizyon k ap resevwa Alaves. A midi 30 gen Football Club Seville k ap jwe kont Getafe. A 3 zè, Real Madrid pral jwe nan Anoeta pou jwe kont Real Sociedad. Dimanch gen ekip Celta Vigo k ap jwe kont Valladolid, se a 8 è. A 10 zè 15 gen Hirona, Hirona ki te fè yon bèl sezon 2023-2024 ki te fin 3 zyèm sa ki mete yo nan Champions League. Ya pral resevwa ekip euh, FC Barcelone nan, Barça nou konnen ki pa gen Fermin Lopez ki blese. Men apa sa, e, Gavi reprann antrènman menm si se an Novanm ke l ap jwe. Gwoup lan ta dwe kazi okonplè pou deplasman Barcelone lakay Hirona a 10 zè 15 dimanch maten. Gen Las Palmas fas a Bilbao a midi 30 dimanch. Atlético Madrid Valence, Valence kap konnen yon trè movè debi sezon ki nan fen fon klasman an ka pral jwe fas a Atlético kap anchene 2 match nul donk se 2 ekip ki bezwen veritableman relanse yo nan chanpyona a e se nan Wanda Metropolitano an ke Atlético lap resevwa Valence dimanch a 3 zè. Epi nan lundi gen Vallecano kap jwe fas a Osasuna a 3 zè. Mèsi tout moun ki avèk nou sou YouTube lan, se enpòtan pandan wap gade ke wap like, ke wap pataje lyen an. Moun Nou pral an Itali, L'Italie se katriyèm joune chanpyona kap jwe, gen ekip Calciocome an ki monte nan premyè divizyon sezon sa, yap jwe kont Boloy demen samdi a 9 è, yap resevwa Boloy, Boloy ki te fon sipèb sezon 2023, 2024 men antretan ki pèdi Thiago Motta coach yo kal antrene Juventus donk yap an deplasman demen gen Empoli jisteman kap jwe fas a Juventus se a midi Juventus ka fè yon bon debi chanpyona avèk Thiago Motta epi gen Milan AC a 2 zè 45 demen kap resevwa ekip Venise nan dimanch gen Genoa a 6 è 30 nan maten kap jwe kont ekip AS Roma, Roma kap fè yon debi sezon an demi tèt, Roma pa egzanp ki gentan pran Mats Hummels avan trèv ivènal lan e ki te kenbe Paulo Dybala, mentnan se a Daniele De Rossi pou fè ekip sa mache, donk yap lakay Hirona dimanch maten a 6 è 30.

Lazio k ap lakay li pou jwe kont Hellas Verone a 2 zè 45. Nou prale an Almay nan Lalmay pou twazyèm jounen chanpyona a gen Dortmund k ap jwe fas a ekip Heidenheim an se a 2 zè 30 ke sa fèt aprè midi an se Dortmund k ap resevwa nan Signal Iduna Park lan. Demen samdi gen Hoffenheim Leverkusen se a 9 zè 30 e bèl seri de pli de 34 viktwa ke Hoffenheim te genyen ebyen l stope li yo te pèdi avan trèv E trèv fifa a mentenan e Leverkusen pral rekòmanse pwobableman avèk yon lòt seri yap an deplasman. La kesyon se kapasite de reyaksyon ekip sa a paske lè w fè yon sezon wap genyen ou kòmanse yon lòt sezon ou genyen 2 premye match yo alò ou genyen premye match la epi w pral tonbe nan dezyèm match la mentenan moral la èske yap rekòmanse genyen toutswit oubyen èske yap bezwen yon ti tan pou dijere defèt sa a ebyen Leverkusen

Mentenan li retounen nan chanpyona kolonbyen an pou jwe nan Millonarios, donk li fè konnen ke li vle retounen nan seleksyon kolonbyèn nan. Li klè sou sa. Li di tout match ke m pral jwe la a, ya pral spesyal pou mwen, paske m poko janm jwe nan dè klèb kolonbyen. Li di m pral eseye enpregne m atmosfè sa a, avantur sa a de la meyè dè manyè. Men priyorite m se fè tout sa m kapab, si tout bagay pase byen, petèt ke m ap gen chans pou m retounen an ekip nasyonal M pral bay tout sa m kapab chak jou, m pral fè tout sa m kapab pou rezilta yo kapab rive, pou tout bagay pase byen, e la a m ap kapab anouvo pote mayo seleksyon nasyonal la.